Bro, n ap bay fon ti pale la. Fon ti bagay ki trè senp, fon ti diskisyon antre patnè. Men pou nou pale kòm patnè fò m konnen kiyès ou ye avan. Ou pa janm konnen lapolis ka vin arete w nan menm. Ann prezante tèt nou. Di kiyès ou ye dabò. Ah bon.
Mwen menm se Jean François Loulier. M se yon etidyan nan Inivèsite Limonad la nan Ar Vizyèl, nan lisans 3.
Nòmalman se ke ou vin nan konkou penti, eske se premye patisipasyon ou byen gen abitid ale nan konkou penti deja? Sa fè dezyèm fwa. Sa fè dezyèm fwa.
Mwen te patisipe nan konkou mize Boza Kap la tap fè a. An fèt mwen te ranpòte yon pri, se te pri espesyal jounen an. Sa, m te, anfèt, apre m deside patisipe nan konkou sa ankò. Ok. Tèm konkou a, bon m di kòm gason, tèm konkou a, Fanm se poto mitan sosyete a. Lè w wè tèm sa, a premyè vi, kisa ki fè monte nan lespri w? Bon,
antank atis, m toujou travay sou fanm anpil. Paske m wè yo gran. Paske, m ka di an pati, fanm espere monte l. Donk, yon sijè konsa, donk, sa son fyète pou mwen m travay sou li. Ou son nèg, ou son nèg ki renmen fanm ou anpil? Anpil, anpil. Ok, ok.
Kounye a, ann eseye gade èv sa ou prezante a. Si n ap eseye konprann èv la, jan fanm enpòtan pou ou, atravè èv la, ki sa ou vle eksplike nan enpòtans fanm?

nan nan tè fètil Ayiti. Donk nou remonte jiska listwa, donk de 1904 a nos jours. Donk, o kou de volisyon, donk sou nou soti depi nan istwa, nou pase nou pran kilti, epi nou fè yon senkwonizasyon ansanm avèk kilti fanm, ansanm avèk istwa, ansanm avèk rezistans. E sa fè w ap wè prèske tout fè yon sèl. Moun ki jene yo tou. E donk si w ap pale de kilti yo tou wè vodou. Paske nou pa ka inyore l donk se ladan yo kilti nou. Anfèt m reprezante fi a pou m tou rete nan liy anfèt. Pèm konkou a. Donk, w ap wè se, sa se yon pyebwa. Sa, gade. Men, pyebwa a pa tou senpleman yon pyebwa. Donk, li prezante fòm tou. E, se pou montre. Pou montre fason fanm yo kontribye nan evolisyon ki genyen nan divès kouch nan sosyete a, e ki, kòman m ka di, ki pwa yo peze, m ka di. Paske dèyè chak, dèyè chak esans sosyal ou jwenn yon fanm. Bon, m ka di depi alabaz se fanm ki akouche pito. Donk ok, si n ap eseye gade, menm lè la ou konnen se patnè m wi fò w pale pi fò pou m tande sinon w ap fè m mal ak nan zòrèy, se nou 2 k ap pale. Si n ap eseye gade kounye a parapò a nou wè tèt la, sa ki sou tèt la plizoumwen m wè gen plizyè eleman ladan l, sa vle di ki sa egzakteman? M wè gen yon echèl, m wè gen yon moun ki anlè, m wè gen yon òlòj, tèm sa vle montre ki sa ladan l? Sa se, li se yon sòt de kivèt. ki reprezante sosyete a. E anndan sosyete a, ou jwenn divès kouch yo, ou jwenn la jistis, ou jwenn la sante, ou jwenn le spò, ou jwenn edikasyon tou. Echèl la reprezante echèl sosyal la. Don ou konnen nan echèl la, don gen diferan klas, gen... pòz yo, gen rich yo, gen mas la an gade tout sa. Donk, se sa a reprezante sa. Donk, pou rive viv ou a, gen yon dam ansanm avèk de pitit. Donk, sa reprezante fwaye, enpòtans fi nan yon fwaye. Apre sa, e siy sa a reprezante alafwa ekilib, pase fanm gen kapasite pou mentyen ekilib tout kote. Paske si gon bay gen demagoji la, tankou an pran pa egzanp. lakay ou, tankou antank gason ou ka vini ou lage tout afou sou kote, otomatikman ou gen fanm nan kay la tout bagay ap ranje nòmalman. Ok, kounye a, ok, pou nou fini kounye a se èv sa ki gen yon bèl istwa, yon bèl filozofi, si kou ta va rive pa gen premye pri a, nou konnen depi lè w chanpyon sa anpil atis di m, si w pa rive gen premye pri a, èske gen yon kote espesyal ou ta renmen wè èv sa ekspoze pou ke mesaj ou fè pase a li rive pase nòmalman? Wi.
Kote w ta renmen wè l ekspoze? Nan yon mize.
Nan yon mize?
Ou pa gen yon mize espesyal ou panse avè l?

Ok donk mwen se mwen se Anabel Jean Baptiste mwen soti Port-au-Prince donk mwen vin fè etid mwen nan zòn nan nan inivè nan kan nan campus Henri Christophe Limonade mwen nan ane preparatwa nan Art Visuel. Mwen gen 19 ans. Ok, nou kite laj la pou wa gentan ban li. Finalman, finalman se ke pou vin nan konkou a, eske ou gen abitid al nan konkou, konkou an pèdi yo deja oubyen se premyè patisipasyon ou? Non, se premyè patisipasyon m nan konkou pèdi yo. Ok, kounye a ou chwazi yon tèm ki se gen rapò avèk fanm. Lè ou wè tèm sa, kisa li te vle di pou ou dirèkteman sitou kòm fanm? Ok.
Kisa ke fanm se poto mitan sosyete ayisyèn nan vle di pou mwen antanke yon fanm anndan sosyete ayisyèn nan? Abityèlman moun toujou ap pale de fanm, sitou gason ayisyen yo sètansi yo toujou bezwen montre ke yo ap valorize fanm, ke yo konprann fanm. Men pou mwen menm reyèlman lèm tande tèm sa mwen ri paske m di tèt mwen eske vrèman moun sa yo ki ap pwomot fanm yo yo konnen egzakteman kisa yon fanm santi depi lèl fèt jiskaske l mouri anndan yon sosyete tankou pa nou an donk se sa ke mwen menm mwen te vle mwen fè pase nan tablo pa m nan. Ok ann tou rive nan tablo pa w la otomatikman nou wè w gon tablo ou wè son fanm ki nan mitan yon dlo gon pakèt bagay akote fòk yo m diw avan fanm nan te nan tablo a gen anpil nèg Mwen te kontan wè l, men vin nan tablo a fè anyen atire kiryozite m. Ann eseye eksplike èv la pou m rive konprann diferan eleman ou mete yo, ki sa yo vle fè pase kòm mesaj. Ok.
Donk, tablo a sanse separe an de pati, apre yon pati ki anwo, ki vizib epi yon pati ki ki sanse anba dlo. Èske m kapab bay tit la? Mete w alèz wi, bay tit tablo a. Tablo a rele Emèjans. Si n ap gade byen n ap wè ke genyen de pati ladan l, youn ki anlè, youn ki anba. Donk, lè w gade orijin etimolojik mo emèjans lan an swa, li vle di soti nan dlo. E tradik, e definisyon l, mo a menm kounye a se monte osomè. Donk, yon bagay ki ap parèt, ki ap vini. Sa sak fè, lè nou gade tablo a, nou pral wè ke nan anndan dlo a, nan diferant vil sa yo, nap kapab wè diferan aspè kote ke fanm nan kontribiye nan sosyete ayisyèn nan. Asavwa, nap kapab wè politik, nou ka wè yon prezidant, sosyal, yon mis Ayiti. Nou ka wè istorik Catherine Flon, nou ka wè edikasyon, yon manman k ap leve pitit li, nou kapab wè yon enstititris tou la, komès, eksetera, yon pakèt lòt bagay e menm genyen yon enfinite k ap soti nan bil sa ki anba men l lan. Donk, poukisa dlo? Poukisa mwen pa metel tout kote nan tablo a? Se pou la senp e bòn rezon ke talè a m tap pale de santiman fanm yo. Donk, mwen menm antanke fanm, mwen santi ke yo pa rekonèt tout valè m vre nan sosyete a. M santi ke se pa tout bagay ke yo wè e ke majorite travay ke fanm ayisyèn yo fè depi 1804 jiska kounya, m ka di ke yo toujou anba dlo paske moun yo pa wè yo. fason ke li a. Kisa ke yo wè an swa? Yo wè nidite fanm nan, yo wè bote fanm nan, yo wè, yo vle ke li pèfèt, ke l fè tout bagay byen, ke l ap briye, san pou otan yo pa wè tout efò sa yo ke mwen kite anba dlo a, e k ap vini vi ke l ap soti. Donk dou emèjans lan kòm tit. E. Eske nou ka di pa egzanp nou wè gen yon men ki leve, gen yon drapo avèk yon ti pye bwa, eske sa li pa gen yon siyifikasyon spesyal pou li tou? Bon wi, kanmenm, drapo a se toujou pou raple ke se yon fanm nan sosyete ayisyèn nan, e m kapab di ke sa se pa yon senp ti pyebwa men se yon flè ki pa nenpòt ki flè pou mwen. Paske tonesòl la li raple w solèy, li raple w ras nwè w. koulè l, tout bagay sa yo li gen rapò ansanm avèk yon sòt de revolisyon e m kapab di yon espò, yon renouvo ke gon lè ke tout bagay sa yo, yo pral vin wè yo a juste valeur yo. Ok, pou nou fini se ke èv sa li gon bèl filozofi ki kache dèyè l, sa ka rive ke se pa ou ki vin nan premyè plas la, ou ka toujou yon chanpyon, nou pa nou pa genyen premye pri a. Si ke ou pa rive genyen pri a, èv sa ki kote ou ta renmen wè l ekspoze pou ke mesaj ou vle fè pase a pou w fyè pou w di ke wi mesaj la rive a destinasyon l?
M pa t janm reflechi avèk kesyon sa do.
Ok. Sa di ou pa imajine yon kote spesyal, sa wè èv la ekspoze? Pou lenstan, non. Ok. Paske m pa t imajine pou m pa t al vin yon pui ditou. Ok.
Men dapò se yon plezi a?

Son plèzi pou nou la, m wè depi talè a wap travay, ou konsantre, kas ou nan zè, ou pa pale ak pèsòn pa vre? Wi.
Ok, kounye a an nou di moun yo kiyès ki atis la, an nou prezante atis la a gran piblik la. Non pa m se Flore Alfred, mwen se etidyant nan Art Visuel, Beaux Arts an fèt, nan Campus Henri Christophe Limonad. Mwen aje de 24 ans, mwen fèt Okap men mwen grandi Port-au-Prince. Ok. Finalman, ann eseye di, èske ou konn ale nan konkou penti deja oubyen se premye patisipasyon ou? Non, se pou la premyè fwa.
Ok, premyè fwa.
Kounye a ou ban yon tèm Fanm se poto mitan sosyete a. Kòm fanm, ou te renmen tèm nan, li ki ensite ou vini oubyen ki chwazi vini? Bon, pou èt onèt, m te jis anvi patisipe nan konkou la an swa. Men, m kab di ke sijè a te vrèman enteresan, pa pou fè ke. Pou yn fwa, nou jwenn opòtinite pou nou te kapab reprezante fanm sou tout sa ke li li ye an swa, di kisa li ye, reprezante pou chak nou chak ki nou chak an tan ke atis, valorize l nan sosyete a, ba l plas ke l merite a sitou. Ok kounye a n gade èv ou fè a nou wè se yon bèl dam ki ki an plèn senti nou wè ki gon kantite bagay ki an plèn senti lè li di èv ou fè a an nou eseye di eksplike nou èv sa kisa li vle di ki filozofi ki kache dèyè l. Bon nòmalman nan yon sosyete premye bagay ke nou bezwen se resouzimèn dèk ki se ki son bagay ki nòmalman soti nan fanm tout tip de. Vi imèn ki egziste se nan fanm li soti. Donk p ap gen vi imèn san fanm. E se rezon k fè ke yo montre fanm nan dete tablo a se yon fanm k ap akouche. Wi.
Li ap akouche, non sèlman l ap akouche, li pran apui sou drapo li e li ap sipòte yon moun ki ap, ki alanwayad anfèt. Bravo pati sa se enteresan. Yon moun kap nwaye a zafè de travay an menm tan. Kounye a pou nou fini se pwen patisipasyon w kan menm ou ka vini pou premye. Men si w pa rive premye kòman w ap resevwa nouvèl sa? Anfèt m te jis anvi patisipe.
Anfèt gon moun ki te mande m poukisa map patisipe m di m jis anvi amize m anfèt. M te jis anvi patisipe pou m te ka mete touch pa m, di sa m. Sa te eksprime m an kèlke sòt, men ke m premye, ke m dezyèm, ke m pa gwoup la, ski spesyal, tou senpleman sa m va. L enpòtan pou mwen se ke mwen te di sa ke m te anvi di a. Dakò. E ou di sa w te anvi di a, ki kote ou anvi wè sa w te anvi di a rive? Ou gen yon kote ou vle wè tablo sa ekspoze dirèkteman?

Brother son plèzi pou nou la menn men avan nou fè pale de nenpòt bagay annou prezante moun yo atis la kiyès ki anfas nou la. Bon mwen menm jem kap gadel la mwen repon o non de Guiwacky Louis mwen gen su non Bilou mwen menm se yon atis pent an pasan mwen son administratè tou mwen etidye nan inivèsite piblik du nord cap haïtien mwen fè administration des affaires epi tou mwen menm mwen nan dezyèm ane e fakilte e de syans de ledikasyon e de zan limonad kraze e bon jodi a mwen se pou mwen di son plezi pou mwen tou ansanm avèk nou Ok, nòmalman konkou, èske gen abitid patisipe nan konkou penti deja oubyen se premyè patisipasyon ou? Non, se pou la premyè fwa. Pou la premyè fwa ke mwen map patisipe nan konkou penti. Ok, kounye a èv sa ou prezante a, san nou poko eseye konprann li, èske otomatikman ou wè afich la, ou tou panse a fè èv sa, oubyen se apre ou fini èske wap imajine ki èv pou ta bay nan konkou a? Non.
Èv la li menm li monte nan tèt mwen depi lò ke Pwofesè Dolce li menm li te di nou gen yon konkou kap fèt. E li te bay nou sijè a, epi pandan li bay nou sijè a epi èv la gentan tou monte nan tèt mwen epi m panse a. Kòman mwen pral mete l sou twal? Ok, kounye a èv sa w met sou twal la, ann eseye gade. Dèfwa konnen penti se filozofi a ki eksplike l, li ka parèt devan w pa ka konprann li. Kounye a ou menm kòm atis la, penti sa n ap gade a, kisa ou eseye vin fè pase dèyè l atravè imaj sa? Bon, jan n ap gade l la, bon si tout moun ap gade l l ap wè tablo a li menm li gen twa koulè ladan l. But, li wè yon koulè nwa e li wè yon koulè blan. Ki reprezante isi, nou gen negativite a, nou gen pozitivite a ki reprezante pa koulè, pozitivite a ki reprezante pa koulè blanch, e pi negativite a ki reprezante pa koulè nwa. E pi, nap gade nou wè nou gen 2 vizaj. Fi ki la, m pa konnen si nou gen lòt kesyon nou pral poze sou yo, men an atandan, tablo a li menm, koulè nap gade nan penti yo, se byen e mal. Byen e mal epi pozitivite negativite. Ok byen e mal se se 2 fanm eske atravè byen mal sa ou vle montre ke medam yo fè byen yo wè yo mal ou vle di kisa atravè byen mal nan tablo a? Bon son bèl kesyon bon jan map gade jan nap gade tablo a la nap gade tablo a li menm li gen yon enspirasyon ki fèt non sèlman apwopo de sijè a ki di fanm se poto mitan sosyete a. Lè n ap gade nan aspè negatif la, n ap wè fanm nan li menm li parèt an blan. Lè n ap gade nan aspè pozitivite a, nou wè l parèt an blan. Se apati de logo lavi an ki reprezante, w ap jwenn mal la anndan byen an, konsa tou w ap jwenn byen an anndan mal la. Alò efektivman, fi a li menm li reprezante byen an la, Malgre nan mal la wap jwenn yo pale byen de fi kanmenm e anndan mal la wap jwenn yo pale anndan byen an wap jwenn yo pale mal de fi kanmenm. Nenpòt sa fanm lan fè, lap toujou jwenn yon kritik. E apwopo de sa tou, lap toujou sipò pou sosyete a. Ah bèl bagay se la dichotomie de la vie, le bien et le mal yo toujou mache an pè. Exactement, se sa ki fòme la vie. E sesi, nan byen ak mal la, se li ki fòme la vie, nan sèlman la vie sa, ou wè fi, paske fi a li menm li egal a la vie. Ok, kounye a brother, si sa rive ke nan konkou a, ou pa rive vin gen premye pri a, Èv sa ou fè a ki ap eseye son bèl tablo antre le byen e le mal, m panse k plizoumwen inivèsèl. Ki kote w ta renmen wè èv ou a rive pou di ke kòm atis se wi m pa t gen premye pri a, men èv mwen an pa avwa chemen l, m fyè de mwen menm. Bon, èv la potko menm sou tablo, sou twal, m te gentan fyè de li. Bon, èv sa a. Si m pa ta ranpòte premye pri lan, bon se pap yon pwoblèm. Paske se pou la premyè fwa ke mwen menm mwen patisipe nan yon konkou penti, m byen di w. Alò, m ap chèche yon vizibilite tou. E apati de sa, menm si mwen pa ta ranpòte premye pri an, Mwen tap renmen wè yon lè fanm yo yo menm yap goumen pou valè yo epi map gade se tablo m nan kap reprezante yo m tap santim fè anpil.
Antuka se t yon plezi frèm bon bagay kontinye kontinye travay. Dakò mèsi.